Bonjou bonswa tout fanatik Steeve production yo sa depan de lè wap gade video an jodi an mwen pot yon nouvo bagay pou nou paske depi nou wèm dèyè kamera a se yon nouvo projè ki nan wout kisa li ye. Nan nouvo pwojè sa a ki gen pou l lage a nou deside fè yon kasting anvan. Kasting nan ap fèt 26 avril. 26 avril l ap fèt so ou menm ki ta renmen patisipe ladan l ansanm avèk nou ansanm avèk staff lan w ap bezwen sèlman. 250 fè so pou enskripsyon e pou patisipe ansanm avèk nou wap bezwen 500 pè so. Ou menm ki ta bezwen konn plis enfòmasyon sou kat sim sa a, plis detay ou ka kontakte nou nan nimewo ou wè kap pase anba a ekran. Ekran an la. Kontakte nou pou plis enfòmasyon. Nouvo veni yo, m ap tann mesaj nou e m espere nou tout ap la ansanm avèk nou. Mèsi, se te Steve Wood. Aayy!

Map pale ansanm avek li li vini resevwa la kay la li prale li rete ansanm avek mwen li pran telefon mwen tout. Ok ok epi koto mwen te vin la wi poum te vin di w pase ou konnen nou te di w nou gon dyaspowa kap vini dyaspowa gen poul vini nan jou yo mwen vin kote w poum konnen kisa kap fèt sa pap fèt sa pap fè poum konnen kisa kap pase ou menm wi di sa la. Ami, m vrèman dezole. Paske m pa ta vle bay frè m nan yon lòt manti ankò, kòmsi pou m ta al. M ap santi m mal. Men non, nan sans ou ye la a, ou pa gen lajan, ou pa gen telefòn. Dyas wap pral vini pitit. Ou pa enterese pou n ale pou nou wè si si yo ka etire monnen nan men n pou ou degaje pou achte telefòn pou jwenn kòb pou vire pou fè kòb. An, kisa w pral fè? Degaje w pitit, panse pou wè sa k ap fèt, se ou m vin chèche, m vin kote w la pou m konnen, pou m di w ki lè jan, ki jou, ki lè, kòman bagay yo ap ye la pitit. Degaje w, panse pou wè, ban m repons lan. Antoudaka, kòm frè m nan ki te pran telefòn mwen, li pran tout kòb nan men li.

Sè Lora se yon dam mwen vreman apresye paske a chak fwa mwen rankontre l m ap preche l levanjil e ke mwen wè li gen volonte men dyab la pa vle, dyab la ap di si kè li chè. Sa fò n batay pou nou jwenn jis la.

Ou granm anpil? Koman pwofesè yo? Pwofesè eske ou renmen kou a? Si ou pa renmen pwofesè a ou pap renmen kou a non. Fòk ou renmen pou kou a adapte ou avèk kou a. Ou santi tout bagay ap pase byen? Hein? An li aje byen avèk ou. Mwen se mwa manman w la nou tap pale de kou la paske mwen konnen ou sòti moun ki pa renmen soufri nou wè ou fè plis tan.

Ebyen bon diw gen la ou pral mete valiz ou la epi pou manje epi pou nou vin fè yon ti pale paske ou konnen nou renmen w nou paka pa pale avèw mwen fè sa yo mwen pa gen pwoblèm al depoze valiz ou al manje epi nap tounen wap tounen vin jwenn nou paske nou gen yon ti nouvèl pou nou fè kèw kontan.

Kòman pase jounen an? Mwen byen bèl wi men sèl sa senpleman m konnen msou rad sa fòw chanje l sou Mezanmi non paske si m gen yon moun parèt la li paka wè w chak w wè wap met bale a sou pye m cheri si m gen yon moun parèt la chak w lè sa fòw abiye fòw met rad sou w tou. Pase m pa ta renmen lè moun nan parèt la li pral wè mwen ansanm avèk sèm gade jan nou bèl pa vre lè moun nan parèt la menm si se yon moun wap travay ou byen men l paka wè w sal konsa anben m swete pou w chanje rad la pase se pa rad ou pa genyen kòman kòman w tap bouje maten an la.

Paske sa travay sa nou gen poun fè li e ke ou menm wap degajew poun priye Bondye poun jwenn nanm sa pou Bondye. Wi fò nou ta fè sa pou nou ta preche pou senyè paske senyè a son son dam li li apresyan menm si ou wè lap mache nenpòt jan li ye paske m konnen yon jou Bondye ap rele l kanmenm paske senyè a lè li gen sajès depi yon moun kanpe lè wap pale li ap pale avèl li toujou kanpe li koute w bagay m panse depi nou priye ak lafwa Bondye ap ban nou grenn sa kanmenm. Bondye ap fè sa. Ebyen cheri kòm etan done e gen yon sèvant ki te relem nan telefòn li di ke pou mwen tal kote li mwen prale cheri map map fon ti deplase la mwen pap mize map vini kounya e lèm retounen e nou gen nou gen yon sèvant nou gen pou nal kote li ankò paske ou konnen travay la se pon travay ki gen chita lese mache se sa Bondye.

M preske santi m pouke avè w. Se pa sa pou m ta di non. M santi m pouke avè w. Sèl sa senpleman, yon dènye fwa, m ap remèt ou telefòn nan. Yon dènye fwa ankò, m ap remèt ou telefòn nan. M ap remèt ou telefòn nan. Sèl sa senpleman, pigaw fè m fache pou m repran l nan men w. Depi m pran l nan men w, m ap kraze l. Toma. M ba ou l wi. Mba merite yon brase, mba merite yon ti bo. Mwah, mèsi cheri a. M renmen w anpil tande chouchou. Ok, paske depi w tou piti ou nan menm, se mwen k ap ede w paske m pa ta renmen yon jou pou m ta fache ansanm avè w. Ou wè valè tan m pran telefòn nan m fè l fè? Paske m pa ta renmen pou m fache ansanm avè w tande cheri. Ou gentan konnen m renmen w anpil tande. Mwen menm gen pou m fè yon ti sòti. M p ap vin twò bonè non. Map vini jis la aprè midi tande lèm vini ma diw kotem prale tande men map fè ti sòt ou tande cheri epi ga nou fè desòd nan kay la nou tande Rosie pa gen problèm pou nou Chaku fè travay li tou li gen problèm pou li mwen pa gen problèm map jere sa ou konnen mrenmen w tou. M pap janm kite pou l sèvi mal ansanm avè w tande. Anben pa gen pwoblèm nan sista cheri m ap vini paske m ap fon ti soti m ap vini tande cheri. Pou m re fè w rele m wi. Anben pa gen pwoblèm m ale tande. M renmen lè w jan bèl konsa wi. Ou tande? An ben ok cheri an.
Sista pati depi avan e pran telefòn nan la. Bay byen pase la. Moun nan nan kay la m pa tande li fè anyen la. Bay byen pase. Mwen pa ka konprann sa k pase.
Jiska mentnan sak pase la mwen bliye. Nan Linda lage nan banm manti nèt. Epi m pa, Linda pa janm pase kote m menm pou l ta di freo kòman sa ye depi lè sa fin pase a se kòm si pat gen anyen ki te pase. M ap swiv. Pou efò m fè ak Linda.

Kòm ou di m se yon foli, m ka konprann ou se tit sè. M pap janm kòmanse vle mal pou ou e m ap toujou la pou ou nan nenpòt sikonstans. M asepte padone w deja. Men m pap ba w manti, se yon dènye padon m ap mande w. Ebyen ok freo, mèsi anpil wi dèske w padone sè w. M pwomèt ou ke sa pa bò Bondye ankò.

Ok kom deja bondye padone w m panse talè map ba w kanè bank yo epi map ba w lyen kat de kredi yo epi map ba w telefon nan tou ok. Ok mèsi freo.
Paske mwen menm tou sèm m mande w padon pou sa ki te pase a paske fason m te reyaji avè w la m pat dwe sipoze reyaji konsa men ou ka konprann mwen ou se tit sèm. Map toujou jalou pou ou. Alò ou se sèm, menm si ou se kèm, ou se tout mwen menm. Ou se tout sa tou kem pa ta vle anyen mal rive nou. Ok. Map toujou gen yon jalou ki enkontwolab pou ou. Ou konprann sa? Ou gen rezon Flo. Anben ok, mwen menm tou m mande w padon dako? Dako Flo, mèsi anpil Flo. Ok, paske.

Rezon sa fèm bo baz la menn. Waw se magnifique men mesye.

Ou se jèn ti gason nou. Ou plen avni devan nou. Ou sonje ke nou ta dwe selebre l ansanm pou espere ke Mari te vin pati anvan ou byen te vin fè yon kont pou Adan e Sèl yo.
Talè ou di m yon bagay men ou di ou pral rantre semenn men ou pral pran plezi ou bay sa yo. Plezi!
Se lajan nou pral vide yon pikapòy, de pikapòy. Wi. Banm di bagay. Wè bagay sa yo menm. Sa pa enpòtan. Yo pa enpòtan pou ou. Men nan mond lan la. Bon bon bon bon ou wè e nouvo look map jwenn. Wè la. Sa m fèk sot achte la pou 7 mil dola ameriken. Sa vle di la. Lèm rive la. On lòt vay. Wè sak fè la. Mwen pa kitan. Rele medam yo sou domèk la. Se apèn nèt mwen ale la.

Echèk Echèk Echèk Echèk. Wale kite sa wap di la, mwen son nèg ki fou menm. Kebe sa, wale, kebe sa nan baz ou tèt ou menm. Wa di m te di w sa menm. Yo, mwen di w, nan, nan nivo m ye la, si m vin di w m pral Sendomeng ou pa gen anyen pou di m. Just di m bon vwayaj epi fini tèt frèt. Ebyen ok menm, bon vwayaj. Ebyen monchè, e sa m te vin di w la patnè, e si w pa wè m. Se lòbèy na fè anba. E wè la, ma filme tout sèn yo nèt. Tout epizòd yo. An van bay tout. An van wang. Li lè nou nan avyon, li lè nou rive, lè nou nan otèl, nan mè wopèz, ma bay tout nèt pou. Espè deman, ma bò gou. Ma pou tout wou ok. Sa lè pou msou bay. Tout sa wap di yo la, men yo pa entèrese mou. Pase cheme map fè, pa yon moun ki ka fè mfè bèk la deman. Masi sou.

Ala misye nou zanmi lontan nou. Tout konsèy m bay nèg sa yo pou fè menm chemen avèm pou wè se plezi ki enpòtan. Bon, ayè ou lèm kite l ale pi devan l ap wèl. M poze m la toujou wi.

Epil pa ou gen pou wè Emil al dèyè la epi menm bale li pa bale lakou a non. Sa mwen la. Sa pa linda avèk ti tenten an. Epa men nan fon linda pa ui.